An rezime. Ok, sensèman. I don't know, I'm thinking like pou m pa di yon bagay ki pa bon.
Eh ben, jis pa di anyen. Non, oh, m ap fò m pale, m ap pale. Fò m al pipi, pipi kenbe m anpil. Non, mezanmi pou pipi pa take bon.
Map vini.
Guys, so, kisa m tap di nou? By the way, mwen m fèk fin gad videyo pou tout bon. Pou tout bon, m fèk fin gad videyo. M te kontan gade videyo an. Actually, m panse l te gen plis bagay ladan l toujou. But it was good. Kisa m ap di? M ap di nou ke videyo an soti. Monte nan youtube al gade video an enjoy video an pataje ansanm avèk mennaj ou ok nan yon moun ou anvi mete nan kò moun nan pataje ansanm avèk li ok mete nan stati nou nan story nou bla bla bagay sa yo Mama mete papye nan twalèt pam mwen pa gen papye la non. Mwen bezwen papye nan twalèt la Adèl mete papye nan twalèt la pa gen papye la. Yeah, so, um,
Wi, ou pa dim non so ou renmen video an.
yeah. yeah, of course mwen men video. Son bel video, mwen te di w sa. Mwen di w sa, son bel video, men lè m te di w sa, m te pale w de kòmansman video an sèlman. But kounya, but kounya map pale w de tout video an. It's a Oh, nice video, mwen renmen um, chwa. Mizik la E son bèl mizik And M te kontan wèw kap chante nan rejis sa tou And m te renmen tou Paske m panse ke gen Anpil fi ki ta renmen di yon gason sa Gen anpil gason ki ta renmen di yon fi sa And sa se Sa se rezon prensipal mizik fèt Pou pataje Pou di sa yon moun pa ka di yon moun, oubyen kòm si yon fason ki pi fasil pou eksprime ou konprann. Sou se menm jan, gen yon nèg k ap renmen yon fanm la, k ap fè krèm ansanm avèk fanm nan, epi lè fini, ki sa l, li gen dwa voye, li gen dwa voye bengo ba li, li di, a, m bengo wi la, bagay sa, oubyen l gen yon patnè l, li voye sa ba li, oubyen ou gen dwa wè nèg la fè tout semèn nan, l ap mete bengo, l ap mete bengo nan story l, oubyen ou gen dwa wè tout kote nèg la fè, li gen yon chèn ki gen yon be ladan l, ou konprann? So that means se Se rezon sa menm Se pou sa menm E atis yo fè mizik Se pou sa menm Aktris yo, aktè yo yo ak Se pou sa kòmsi pou yo pase mesaj E ki pa gen anyen de pèsonèl la dan yo Paske yo rete nan nivou pwofesyonèl E m panse ke se youn nan bagay ki pou ka ede Endistri an tou avanse Bikòz se sa nou bezwen Nou bezwen Nou bezwen kmsi sa moun ap kache pou di yo ap kache pou fè yo sa moun pa ka eksprime yo nou menm nou fèl because at the end of the day gon moun kanmenm kap bezwen gon gason kanmenm kap bezwen di yon fi ke li bezwen mete nan kò fi an ou konprann gon fi kanmenm kap bezwen di yon gason m bezwen m bezwen w mete nan kò m oubyen m bezwen mete nan kò w ou konprann.

Sa fè anpil sans e mwen swete ke nan milye ayisyen nan sitou nou konprann ke gon seri de sijè maybe ki pa konsène timoun but ke lajenès bezwen, ki se konsèy but ke moun ki an koup bezwen, ke moun ki fèk renmen bezwen tou. Paske gen de moun ki fenk renmen kap renmen tande yon mizik kap di konsa ke bon cheri jodi an nou pap rete nan kay la nou pral nap sòti nou pral yon kote e sèl ou menm kap la ou konprann nap ka woule kawoutchou ansanm nap ka monte cheval ansanm nap ka monte sou tren ansanm ou konprann so I think that we need that nan culture nou paske most of the time bagay ke plis bagay ke nou nou Ekspoze se plis bagay ke umm komsi moun pa konnen ke nou fè vrèman but sa nou fè vrèman yo nou pa ekspoze yo se m panse ke nou bezwen chanje sa nou bezwen chanje sa nan endistri mizik ayisyèn nan komsi pou nou montre moun yo se pa komsi ou leve lè w fè yon mizik pou w ap joure moun ladan l komsi pou w ap joure manman an pou w ap joure papa ladan l pou w ap joure fanmi a ladan l non but komsi lè ou se yon atis ou bezwen. Kòmsi montre sa w ye an vrèman. Paske se sa ki. M panse ke se sa k ap fè orijinalite w, se sa k ap fè kòmsi moun swiv ou tou. Ki artistic call yeah.
Uhmm yeah so se sa ke li ye so business lan bezwen sa ayiti nou bezwen sa nou bezwen. Nou bezwen komsi eksprime nou sitou atis yo sitou. Se ke mwen pa mwen pa eseye vann on moun ke mwen pa ye. M santi ke mwen pa gen rapò ak eksperyans tou. Lè w gen majorite epi w gen eksperyans li vin fè ke li vin aji pa sèlman sou vi pèsonèl ou, men li aji sou vi artistik ou, sou vi amoureuse ou, sou vi familyal ou, sou tout bagay. M santi ke nan pwen kote, kòmsi gon seri de bagay mwen fè nan karyè mwen, se te 3, 4 an, 5 an, 6 an, menm 1 an de sla, petèt m te ka pa fè. Ou konprann? Men la mentnan, se grandi mwen vin tounen yon lòt moun mwen mwen gon maturite ki tèlman elve sou mwen mwen gen yon yon yon fason ke mwen wè lavim kounya je veux faire tout simplement ce qui me plaît ce m vle m vle moun wèm pou moun kem ye a pa pou quelqu'un d'autre ke map montre ou konprann ke m vle montre moun ok mwen se moun sa poutan se pa se pa la pèson ke je suis ou byen m se atis sa mwen mwen vann on imaj d'artistik se pa atis sa ke mwen ye vrèman se pa moun sa ke m ta renmen ye vrèman mm-hmm. e se youn nan bagay ki tout klè pou mwen m pa janm viv on lòt vi m pa janm viv on lòt mond artistik depi lè m kòmanse menm dan le sinema jè toujou rete la pti Bay wap konekte l. Mwen te tout aktris ki te oze sinema. Ou konprann? Te toujou aktris ki te oze. fè bol natirèl ki te toujou nan vye bagay yo toujou rete kan menm men mentnan m tèlman vin grandi m tèlman gen yon matirite m tèlman pa vle viv pou fè moun plezi e menm sou vi pèsonèl mwen kèlkeswa vi m nan lavi sensèman m pa vle di anyen ni pa vle di anyen jis pou plè ozot men ki pa anje deep down anndan m ki pa So m pa vle fè sa. M son atis, m pote m di sa depi lè m vin nan Ijtema la m di lè m pote yon lòt bagay, m pote yon lòt koulè, m pote yon lòt vibe. Pa konpare m avèk yon lòt atis paske ou p ap janm wè m fè sa yon lòt atis fè. W ap wè sa m fè yon lòt atis fè l. Men w p ap janm wè m fè sa yon lòt atis fè paske m pa janm yon moun ki te nòmal, m pa janm te basic. Basic, right? Se kòm sa yo di an fransè. M pa t gen baze byen ke mwen t ap fè. Lè m t ap grandi, m te toujou konn di plis lè avèk m se kèlke choz de ti di plis kòm sa me konsènan. So, um, a mon âge maintenant, je sais pas, m pa anvi fè anyen moun expect de mwen. M pa anvi fè anyen ke moun atann de mwen. Je fè ce que je veux. silvouplè. Se tou. Bagay, mwen panse tou ke se, mwen panse ke se sa ke moun ap etann lakay ou tou. And se sa ki pral fè moun nan wè ou vrèman moun ke w ye a. And se lè sa wap konnen ki moun ki renmen w vrèman. Ok, se wap konnen ki moun ki fanatik ou vreman, ou konprann wap konprann ki moun ki ansanm avèk ou vreman. Because sa wap pataje an se yon bagay ke anpil lòt moun ta renmen pataje but ke yo jis pa gen ase de kran pou yo pataje. Yo pa gen kran, yo bezwen mwen. I don't care for that. M pa bezwen pran pou kont ki moun. Like, m ouvè pyem fè de pitit. Like, what? What the hell? Like.
Well, anyway, ok, pa gen problem. Pa gen problem. Ok, ok. Ok, listen. Nan sans mwen di m pa bezwen moun pran m pou bon timoun nan. Ou konnen m, ou konnen m son moun m viv yon vi ki vreman senp. M pa yon moun ki sòti, m pa yon moun ki ekspoze, m pa yon moun ki nan lari, m pa fanyen. But m jis pa vle viv yon manti, m pa vle pou m pou m pou m ap viv yon manti. Ou But konprann? listen, bagay, se menm menm jan m t ap di yo, tout bagay yo Min whatever sa ke ou ka fè ou byen kòmsi ke ou fè deja, I think se bagay ki nan lavi an, se bagay kòmsi ki nòmal ou konprann? Ke kòmsi janm sot di w lan ke maybe moun nan santi ke pou pou moun wè l pi byen kòmsi fò l parèt konsa ou byen fò l parèt konsa alòske moun ke moun nan ye an vrèman li pa montre l ou konprann? Like men menm m pa ba w manti.
Nan yon tan, m te knte konsa I was like shoot eske yon moun oblije konnen ke dèfwa m ka rete m anvi bwè yon m anvi bwè yon vè because nan sosyete pa nou an gen anpil moun kòmsi ki make you feel like si w bwè 2 vè e kòmsi yow ou son move moun. Yeah ou son alkowolik. Ou pa yon alkowolik pou sa ou just fè tèt ou plezi depi w pa sou

Non ba nan computer. So se live lan ki fò konsa kap fè eko an?
I guess. Men m pa tande l fè eko bò kote mwen non. M tande vwa m wi, vwa m fè eko but se twalèt lan ki fè sa paske li tèlman silansyez epi li pa gen anyen ladann vrèman so vwa a pa rete byen. Uhmm so se sa and m vin di damn like eske komsi vreman moun ou konnen komsi moun ke wap fè kwè ke jodi an ou se moun ki pa janm bwè 2 vè lan lè moun sa rankontre w yon kote kap bwè yon boutèy moun sa tou dezapresye w moun sa pap bezwen w anko. Yeah exactement.
Because moun nan dekouvri ke you hiding something like gon bagay de ou gon bagay de ou ke Ou pa vle moun nan wè aloske menm moun sa tap kontan bwè yon vè ansanm avèk ou. The fact that, ou konprann? The fact that yo shit, an di moun nan konsa ke ah m pa tip de moun sa, m pa bla bla bla, non. Aloske moun nan maybe ou menm si w te montre l ke bwè yon vè pa yon pwoblèm li tap santi l pi confident ansanm avèk ou. Ou konprann? Yeah so that's all I know. Bon, m panse ke, m panse ke se nan stad sa ke mwen la. Mwen, m ap kontinye fè sa mwen renmen. Paske mizik se yon bagay ki pran anpil tan, ki pran anpil efò, ki pran anpil sakrifis. Ou fè plis sakrifis nan mizik ke nan le sinema paske.

Mari. Ok, guys, so, yes, I was, I am, ma, ma, ma, bwe yon ti, Bon kou la bon ti gwo gason. Map m te vle monte la pou m te fon ti balansman avèk nou e sitou fin gade videyo an. Li te vreman cool pou m te fin gade videyo an ansanm avèk nou. Ansanm avèk nou e And it was cool Li te li te vreman cool um, Lovely Ok, thank you So Dènye sa m ap di se ke Dènye sa map di se ke mwen renmen nou anpil, tout moun kap sipòte ekip, kap sipòte D-Perfect, kap sipòte Blondedy Ferdinand, ok so kontinye e swiv nou, kontinye fè bagay pozitif, konprann, kontinye pwoteje tèt nou, kowona toujou deyò, ok mete mas nou lè nap sòti, lave men nou, ok. Pou moun kap di konsa mwen mete twòp anglè nan bagay yo, se pa mete m mete anglè ladan yo non. Anglè se yon lang ke m renmen. E mwen panse ke antanke Ayisyen kap viv Ayiti, li toujou bon, m pa di ke se yon bagay ki primòdyal, bat li toujou bon ke w gen yon dezyèm lang ke kòmsi si w deplase ou ka eksprime w ladan l. Li pa yon move bagay ke yon moun ap eseye ale nan. Kòmsi ap ale nan lòt anviwònman, kòmsi si nou eseye pale yon lòt lang se pa yon pwoblèm li ye, li pa sipoze gen diskriminasyon ladan l. E li jis, mwen menm mwen abite Ayiti, m ap viv Ayiti, but chak jou m toujou rankontre ansanm avèk moun Plizoumwen ki pale anglè ou konprann oubyen kòmsi ki pale yon lòt lang so mwen toujou ap fè training li vin parèt tankou yon abitid lakay mwen and m panse ke se yon bon bagay li ye si yon sèl moun si i mean si si tout moun ta fè sa li tap bon anpil because ou pa konnen kilè wap gen chans ou gendwa pat janm espere ale nan aletranje epi yon jou Nenpòt bagay on bagay ann rive la ok Bondye ouvè on wout pou ou ok epi lè fini ou vwayaje so lè w rive kounye a kijan w pral pale kòman moun pral fè konprann ou ou konprann like toujou eseye gen anpil aplikasyon ou ka monte sou yo ou aprann on bagay like pale. Eseye pale on nouvo lang li pa on pwoblèm, li pa sipoze gen diskriminasyon ladann bikòz I'm trying to do something better like I'm trying to move like pou m eseye ale pi wo nan sa m ye an bikòz I'm Haitian mwen son Ayisyen and like pou moun ki konnen mwen m pa on moun kòmsi ki ale nan lekòl angle kal e blablabla bagay sa yo tou sa m pa on moun ki viv aletranje but Le fèt ke mwen toujou pale ansanm avèk moun ki pale a lè anpil, ok, anviwònman mwen se sam chache ladanl and nou bezwen sa. Lè kòmsi ou nan yon nivo ou sipoze fè yon crowd, yon anviwònman ki ka edew, pa viv ansanm avèk moun kap put you down sèlman kòmsi kap fè ke sa w vle reyalize an ou pa ka reyalizel just because of moun ke w chill ansanm avèk yo se moun kap fè comment sa yo ke map wè la ke anpil nan nou menm ap fè moun kap diw konsa ke like if you speaking English like if you talking and then like wap pale anglè se zuzu wap fè epa sa liye ok se pa sa liye ou ta sipoze di konsa ke ebe ok pa gen problem bral fò jan mwen menm tou pou mwen mete anglè sou mwen tou. So lè map pale konsa plus ou mwen ou ka konprann because lap bon pou ou kanmenm ou mèt kwè mwen menm si se pa jodi an lap bon pou ou kanmenm menm si ou pa ka di anpil bagay but ou bezwen o mwen ou ka fon ti prezantasyon nan nenpòt lang nou ye an because ou pa konnen ki kote yon laman ap sòti nan syèl la ou pa konnen. Ok ou te gen dwa pa gen plan jodi an pou te vwayaje and then demen si Dieu veut yon bagay rive epi ou tande ou vwayaje kounye an ok lè w rive what are you gonna do? Kòman ou pral fè defann tèt ou? Ok so ti frèt m pa konprann kòmantè m yo it's like n al etidye yon kote pou n vin fè jan de kòmantè sa yo la but guys M serye nan sa map di nou an. Lang trè enpòtan bikòz pa gen lavi san kominikasyon. Ni nan relasyon santimantal, ni nan relasyon zanmitay, nan tout relasyon nou ye. Gon moun kap vin la lap fè 2 jou lap pale ansanm avèk ou pap janm konprann sa lap di w nan just because li pa gen kominikasyon li pa konn kòman pou l eksprime l gon moun kap vin kote w lap just annik di w 2 lap just fè 2 minit ap pale ansanm avèk ou and ou ap konprann tout bagay sa yo rele kominikasyon ok nou bezwen sa tout moun kap swiv mwen yo Tout moun ki renmen edikasyon, ki renmen bagay ki pozitif, toujou met sa nan tèt ou. Ou gen dwa ap viv Ayiti, but ou chache omwen ou gen yon lang etranjè nan tèt ou. Bon, kòmsi ou gen yon bagay, kòmsi si ou rive Sendomeng la, ou ka di que lo que manito, yo soy tu perfect, vivo en Haiti, blablabla, bagay sa yo, and then you know that you can talk, ou ka eksprime tèt ou. Ok? Men español m pat janm renmen español lekòl but I used to live in DR. Mwen te pase yon ti tan Santo Domingo, mwen aprann yon ti español, ou konprann? Se menm jan tou m pa viv America. But listen, depi lè w rive nan airport lan, Se anglè yap pale ansanm avèk ou lot Koman ou pral fè pale like ou bezwen komsi fò toujou gon moun kap ede w nan tout bagay that's not life sa se pa lavi li ye. Ou bezwen edike tèt ou, ou bezwen aprann tèt ou, dayè gen website, gen liv pou sa, ou gen dwa aprann prezante tèt ou and then bagay ki basic yo if you feel like aprann yon nouvo lang se yon pèt de tan li ye, ou ka omwen aprann sa ki basic yo ke stop vin pale anpil anba yon live alòske you wasting your time. Ou pa fè bagay ki ka bon pou ou demen si Dye vle. Maybe you don't think that demen si Dye vle ou pap menm moun ou ye jodi an. But, fò m di w sa, ou pap rete menm moun ou ye jodi an. Demen si Dye vle wap grandi, si w gen 16 ans jodi an, aprè un an wap gen 17. Konprann? Aprè yon tan, se yon lòt, li pap janm rete menm tan. So, Mwen renmen nou anpil, anpil anpil anpil anpil e m kwè ke m gentan gen yon bon ti tan nan live sa la a. M pral sòti nan dlo an la a. Si nou bezwen gade yon bèl seri tou, al gade Murder. Because e li m ap gade nan moman an. E m gentan nan sizyèm sezon an. So, al enjoy nou. Mwen renmen nou anpil and.